E pou pale yon klas sosyal, si Aristide te kwè tap kreye yon klas sosyal, se pa ta Chimerik li tap kreye, se pa machann dwòg, e lè Ketan, lè Edi Wan, sèvo Pè Reverans, e Dany Tousen e tandòt machann dwòg ankò. E li klè nan dwa avè mo, fò n bay non ak konsèp. E konsèp yo rele tèt yo se konsèp yo ye, yon klas sosyal Se yon zouti espresyon ki ki ka detèminan anndan yon sosyete. Klas sosyal la menm, li gen enfliyans politik tou, e pa sa? Ekonomik tou. Nan ki kote l kanpe, nan ki chapante yon sosyete. E sa k fè, lè y ap pale anndan teyori maksis, yo pale sipèstrikti. Tout klas sosyal yo enfliyans sou sosyete a. E sa k rele, yo di ti boujwa yo, sa k rele klas mwayèn nan, se yon ti gwoup entelektyèl ki sot nan inivèsite, ki an tranzit de klas. Oswa ou jwenn klas pwoletè a, e moun nou nou di kapòt mòs mwen, oswa ou jwenn laboujwazi a. Se e Karl Marx gen yon ti mo li ba yo, yo di yo chien de garde de la bourgeoisie. Li gen 2 chwa, oswa l'a vin e mas mwen pa bourjwa yo, oswa l'a vin elit ekonomik la. E yon elit li se sa, e la konpreyansyon dè choz antan moun ki gen vizyon entelektyèl. E nou pa ka pale ap ap di seri de bagay nan figi moun. E li klè, e pou gen klas sosyal, li klè, Fò oryante l e vè yon mòd de pwodiksyon. E li klè si Aristide t ap kreye yon mòd de pwodiksyon e li pa ta ka kraze koperativ. Imedyatman li kreye koperativ, pa gen okenn klas sosyal li pa t kreye. Kote gwoup Unibank bay misye presyon, li fè kraze sektè a. Tout moun konnen menm nan koperativ sa a tou e tout nèg ki t ap fè kòb yo se nan dwòg yo, se dwòg ki t ap blanchi pa sa? On appelle la blanchiment d'argent. E yon peyi ki pa gen ekonomi kote koperativ t ap bay 10 pousan, 15 pousan. Tèt son blanchi kòd la yo kap fèt nan ekonomi an. Sa sa yo pa ka klas sosyal. E pou yo te klas sosyal tankou Ketan, Ediwon, e Sèbo, Sèbo, Sèbo Pèseverans, tant dòt machann dwòg, si yo te envesti nan endistri pa sa. Yo te envesti nan endistri, e yo te envesti nan endistri, nan izin, nan pwodiksyon, yo ta vin yon yon dimansyon de klas. Wi Aristide yon klas. Aristide sòti nan klas pòv, li vin yon klas rich. Paske li gen sa k rele lapwopriyete prive. Aza, li gen inivèsite, li gen inivèsite, li gen lopital. On apèl lapwopriyete prive. E li klè, klas yo, yo gen etap yo anndan yon sosyete. Ou pa ka parèt pou di, e men ki jan ou defini yon klas. E te gen yon peryòd nan nan koloni Sendomeng, yo te defini yon klas sosyal apati de koulè ou. E pa sa? Ti blan, ti milat, e pa sa? E ti nwè. E pa ekzanp, pa egziste ankò, klas sosyal yo li anglobe. li yon gwoup estrikti pèmanant yo. E ou gen dwa wè klas mwayèn rich tou. Tankou wap wè nèg tankou Thomas Desilme, e ki tan onèt ankò, menm Lèzetazini, gen klas mwayèn ki trè rich. Sa yo rele klas la, li nan mitoloji. Il y a la, la mythologie, on appelle la mobilité sociale. Pou pale yon klas sosyal, fò gen eleman sosyolojik nan men w, fò gen eleman antwopolojik, fò gen eleman E filozofik tou. Sa pati de bagay sa yo ou ka pale yon klas sosyal. E nou pote limyè pou de jounalis ki awogan sou rezo a, k ap antre kò yo nan yon seri de bagay yo pa konnen. E klas sosyal yo, yo an mitasyon. Ou pa ka di Tilapli an mitasyon. E Tilapli pa ka an mitasyon paske Tilapli se moun li vòlè, se moun li dekosede. Ou pa ka di l se yon klas. E menm jan machann dwòg la, li pa ka gen ankenn klas ou ka mete l. Kilè ou ka mete l nan klas? Si l pran lajan sa a, li envesti l nan ekonomi an, nan endistri, nan tout bagay, nan lasyans e lateknoloji, li ka li ka vin klas. Ka vin li se yon danje pou ekonomi an paske se yon ekonomi de dwòg li ye, se pa sa? Se yon ekonomi souterèn li ye. E li klè ke lè yon moun ap pale de klas, fòk moun sa ap di, fò l li gwo konsèp yo, Pyè Boudye, fò l li Aron, fò l li Karl Marx. Si w pa metrize konsèp teyori sa ou pa ka pale kesyon klas. E maten an la a nou menm anndan vip TV avèk Tenal avèk e Pasyon e o kap koule refleksyon e nou tap gade pozisyon yon klas. E ou gendwa poko nan klas ou gen pozisyon de klas. Ou gendwa pòv ou gen pozisyon de klas. Ou gendwa e entelektyèl gen yon pozisyon de klas. Parapò a ideyal ou. Parapò a ideyal ou.
Parapò a rèv ou. Parapò a ray ou. ou ka di bon ou renmen Marcel paske ou gen nèg ki pòv ki kap defann la boujwazi gen nèg ki klas mwayèn se rèv li paske yo di l depi lekòl la lap vin boujwa lap vin gran nèg sa pa vle di li ko antre nan klas sa men son rèv li ye son ideyal li nan tèt li e kesyon klas sosyal yo li nan doktrin nan kesyon klas la e yon klas sosyal tou li gen ideyoloji l tou Li gen doktrin politik li. Pa gen kenn klas sosyal w ap pale san w pa wè lasosyoloji, san w pa wè lekonomi politik. E se sa li ye, e li klè anndan peyi a, nou pa ka kite moun ap pale de seri de bagay yo pa konnen. Yo awogan, yo frekan sou rezo a, y ap manke moun dega, epi y ap rantre nan konsèp yo pa konnen. E nou menm antan maksis, antan nèg k ap entelektyèl òganik, Se misyon nou pou nou eklere mas yo pou nou di ki sa klas sosyal yo ye. E il y a il y a l'avant-garde tou. Gen avangad anndan klas yo. Anndan ou gen dwa pa boujwazi epi tou w ap defann klas sa antan antan de près. Alye alye objektif. Yeah. E sa li rele près boujwa. E laprès boujwa menm se yon klas li ye. se de nèg kap fè piblisite, kap vann de seri de bagay, yo se yon fòm lòbiyis ekonomik yo ye. E sa fè patwon medya yo tou, yo vin nan sa k rele anchenman an, sosyal la, yo vin konstwi yon klas tou. Paske se yo kap vann ide boujwa yo. Ide boujwa yo. Se sa l ye. E sa k fè, lè w ap li, swa ann afè sipèstriktira a, baz ideyoloji de Leta a, klas yo menm, fò, pou konprann klas sosyal yo menm, fò w li sa k rele sipèstrikti a. Fò w li sa k rele enfrastrikti a. Paske klas la menm an li menm, li gen yon sèl de mobilite sosyal, li gen yon sèl de konpòtman imen. E klas ta vle di li gen yon baz ideyoloji, li gen yon baz doktrin. Ou pa ka pale klas sosyal san w pa wè ladoktrin, san w pa wè ideyoloji. E menm jan an lè nèg ap di divalyeris, ou wè se yon vizyon, se yon konsèp ki chita sou yon valè e ideyoloji nwaris. E menm jan n ap pale de klas payèn, li soti nan kouran 46.